Bon, men poukisa yap goumen pou etazini an? Etazini son peyi dopòtinite li ye. Ou menm ki pa konn gen 20, 30, 50, 200, 300 dola san vòl, san koripsyon nan men ou, lè w rive ozetazini ou travay, ou gen 40, 50, 100 mil dola nan men ou. Se pòv ou ye. Pou etazini, se pòv ou ye. Son peyi milyonè li ye, milyardè li ye. Ou peyi moun rich li ye. Lè w wè ou gon ti vi kounya se paske ou pòv ou vin nan peyi a, yo konn peye w de twa dola lè, antre gimè, dola lè, kounya wap travay kenz, sèz, ven, vensenk, trant dola lè. Men se pòv ou ye wi. Ou eseye l men yo bon pòv ou ye. Eske Etazini kounya la, eske l esplwate lòt peyi yo? Wi. Eske lè ou vin Ozetazini ou pa gen plis opòtinite? Wi! Haa se sa k fè ou pran chans ou renmen l konsa. Men lè w renmen l fò w pwoteje l. Ou pa ka ret di yon moun bagay kounya la, w ap travay kont li pou l kraze l. W ap mòde. Men kap baw dwèt kap baw manje. Leson san konviksyon, san idantite, san pèsonalite, ou vin ipokrit. Lè sa wap vin di se ayisyen ki konsa, non! Se igwen ki konsa, no! Se chilyen ki konsa, no! Se pa sa. E pa konsa l ye ditou. Fò w respekte lwa peyi a kote w twouve w la. Ou gen dwa, ou gen devwa tou. Se pa dwa w genyen non. Dwa w genyen, ou gen devwa. Ou gen dwa pou w touche pou yo peye w. Ou travay pou yo peye w. Ou gen dwa. pou gen lasante, pou gen edikasyon, pou gen lojman, anpil posiblite yo ba ou. Se dwa ou genyen, men ou gen devwa pou respekte regleman, lwa peyi a, konstitisyon peyi a. Osi senp ke sa. Osi senp ke sa. M wè n ap pale, n ap joure, n ap pale, men e pa konsa li ye. Kounye a la, si n men fè politik, a wè s on lòt bagay. W ap ante bouch ou, ki jan pi a ap jere l, te jere konsa, l te jere pa jere konsa. Si w nan politik kounye a la, genyen devwa w pou w ranpli. Gen sa jan pou w ranpli pou w ka antre nan sa kounye a la. Ou soti nan peryòd travay pou w viv kounye a la, ou bezwen antre nan politik peyi a, pale Etidans pou politik peyi a se yon lòt bagay kounye a la gen kondisyon pou ranpli pou fè l. Pou n pa fè menm jan Ayiti, pou n pa kraze l, pou n pa sote l. Se yon bagay sou senp ke sa. Lè sa n ap di se Ayisyen ki konsa, non e pa Ayisyen ki konsa. Non, non, non, non, non. E pa poutèt yon moun ou frekan, ou awogan, ou enpètinan, ou wap fè moun menas. Ou enpètinan, ou pa respekte moun ki konnen pase w. Ou pran pòz ke w konnen. E se grav wi. E sa k fè yo met peyi a nan eta sa a jounen jodi a la. Moun ki pa konnen, ki pran pòz yo konnen. Yo ta dwe konnen. Yo nan pozisyon pou yo konnen. Yo refize konnen, yo panse yo konnen. Yo pi pa konnen ke moun ki pa konnen an ta anvi konnen an. Se nan sitiyasyon sa a nou twouve nou lè konsa yo pale avèk awogans, avèk enpètinans, kounye a la yo se detèktè di savwa, anvan yo di konsa, o mwen menm m se, m se nèg, e a ki al di sa? Si w te bon konsa, ou ta chanje peyi w, e pa nan peyi mwen yo di, o l pa respekte lalwa, men fè respekte lalwa peyi pa w. Oh l pa respekte konstitisyon. Men fè respekte konstitisyon pa w la k ap vyole la jounen jodi a la. Ou pa di oh m vini, m vin travay, m vin travay. Men al travay nan peyi pa w. Ba osi senp ke sa. Al travay nan peyi pa w, pa vle al travay nan peyi moun nan ke w pa dakò avè l, li pa bon, li vòlè, l vwayou, l eksplwatè. Pa travay nan peyi l, al travay nan peyi pa w. Se osi senp ke sa wi.

Lavalas apatrid. Marco la te di sa ou vle de li. Li renmen peyi l. Li ka gen anbisyon pouvwa, li renmen pouvwa. Pou pouvwa l ap kraze brize pou pouvwa. Men li renmen peyi l. Wi, li gen yon minimòm de pèsonalite. Men lavalas la san idantite, san pèsonalite, li frekan, l awogan, l enpètinan, l asasen, l asasen, li kidnapè. Se sa lavalas la ye. E nou soti nan nou vin ap kouri n ap kouri pou lapui makout pandan fèt nevan nou tonbe nan lavalas ki gen prè de 36 an kounye a la a. L ap kouri sou 36 an. De 90 a 2026, 36 an. Se nan embougliyo sa a pèp ayisyen twouve l. Lè sa w jwenn moun sa yo demagòg, yo frekan, yo enpètinan, epi y ap manke moun dega. Yo konnen moun k ap pè yo. Non! Non! Non! Non! Non! Gen moun k ap pè Lavalas. Non! Gen moun k ap pè Lavalas ki se restan makout. Ah wi sa se klè pa gen manti nan sa wi gen moun ki pè gen moun ki kouri pou yo tèlman yo sovaj tèlman yo awogan yo enpètinan se sak fè ke map tande sekretè deta e of war la sekretè deta defans kounya yo rele sekretè deta e de la guerre epi chanjman de non an vle di pakèt bagay misye rele pit ou ka di piri misye rele pit misye di konsa ke paske ou konnen ke sa l sot fè la Venezyela sa l sot fè an Iran la ki se bastyon teworis tout aksyon teworis ki fèt atravè le mond yo finanse yo ankouraje pa l Iran la kounye a la Epi li di yon bagay ki enpòtan. Paske l konnen ke apre sa l fè la, apre sa l fè an Iran la, l ap jwenn ripòs lan. Klè, li ap pa sòti de la. Antan k analis politik, se devwa w pou m di w sa m fè w konnen. E m kwè ke o nivo de administrasyon isi a, yo dwe konnen l tou. E e sa k fè w wè, e Etazini fè yon bagay ki klè, li vini pi pi. Li kraze tèt la, li konnen lèl kraze tèt la kounya l fini avèl men tèt la tèlman te gen anbriyon ladann yo chak ka aji separeman san lòd yo pa bezwen resevwa lòd non y atake depi yap atake tout enfrastrikti yo fè w sou ou sou ou sou sou sou sou non sèlman sou anbrazman yap fè total kounya la nan tout mwayen oryan yap kreye yo bezwen kreye izi yo rann Bagay sa ap janm fini e li pa ka fini fasil. Pou Lèzetazini te stope aksyon teyoris la apre tout estrateji l, se apre 9/11 li kòmanse ap metrize tout aksyon teyoris li. Chak fwa te gen aksyon teyoris atravè lemond. Gen yon batay. Men sa wè k fèt la, li pral deklennche anpe ak yon teworis. Lèzetazini gentan konnen sa, l ap prepare l an konsekans pou l metrize tout moun evantyèlman ki gen panse pou aji. Li konnen pral gen reyaksyon kont li. Li gen yon gwo responsabilite. Ou wè moun ap pale de ice anpil, bon ou kwè ice, ou poko janm wè ice. Ou poko janm wè devlopman ice jiska prezan.

va dous non men fòl pran de mezi pou l metrize vakabon sistematikman paske gen vakabon m ta di ki san pèsonalite se de vwayou kòmsi yo la avè w y ap manje y ap dòmi y ap viv epi y ap goumen kont ou yo pa gen ase de kilot di non m pa dakò ak misye se klè m pa dakò avè w m p ap fonksyone avè w peryòd osi senp ke sa. M pap manje avè w tou. M pap pran kòb ou, m pap manje, m pap travay pou ou. Osi senp ke sa. M pap manje avè w, m pap pran kòb ou, m pap fonksyone avè w. Mwen kite w, m pral lòt kote. Se sa pou fè wi. Si w gen yon minimòm de pèsonalite. Paske nèg yo nan manti. Yo gen mantalite lavalas. Yo frekan, yo awogan, yo mantè, yo mandiyan. Yo asasen, yo kriminèl, yo demagòg. Lorè youn ap goumen kont lòt antre nan mite yo non hein lò wè lavalas ap goumen kont lavalas antre nan mite yo non se menm yo menm lè se ret kòb ak degouden se menm malpwòpte yo alò pèp ayisyen fò kale jew ouvè jew se enterè peyi a ou moun vle goumen pou peyi a ou pral nan peyi ou ou pral goumen pou retirel fè respekte lalwa konstitisyon peyi a osi senp ke sa period.